Ou menm ki manke konprann byen eksplikasyon mesye a, mwen pral eksplike w pou w byen konprann kòman ke peyi Larisi te byen prepare sa k ap pase la nan peyi Ikrèn. Mesye a fè konnen ke peyi Larisi genyen yon balans komèsyal ki konsiderab, yon balans komèsyal ki plis ke nòmal e nou kapab di ki depase limit. E li kontinye pou li di Larisi genyen yon bidjè ki ekselan. Larisi genyen yon rezèv de chanj ki pèmèt li enpòte tout sa ke li bezwen pandan 2 ane menm si li pa vann anyen avèk lòt peyi. Eske w tande? Rezèv de chanj ke Larisi genyen pèmèt peyi Larisi kapab achte tout sa ke li bezwen nan lòt peyi san ke li pa bezwen vann avèk lòt peyi. La Risi pa genyen dèt enteryè e li pa genyen dèt eksteryè. Dèt enteryè a se tout pwojè ke gouvènman ap finansye nan peyi La Risi. La Risi pa genyen dèt eksteryè, sa vle di La Risi pa dwe okenn lòt peyi. Tout bagay ajou pou La Risi. Sitwayen an fè konnen ke peyi Larisi te pafètman prepare gè a. Gè Larisi avèk peyi Ikrèn nan Larisi te prepare l depi aprè gwo entèvansyon sa ke yo te fè pou yo te anekse Lakrime an 2014, yo t ap prepare yo. Sitwayen an fè konnen Larisi ka jere tèt li san èd lòt peyi yo pandan 2 ane, èske w tande. Pandan se tan, peyi oksidan yo tankou Lafrans, paka jere tèt yo pandan 2 mwa. Hum. Sa se deklarasyon Richard Gave, yon antreprenè fransè, yon òm politik. Gade imaj sa byen. Deja 11 mil 160 sanksyon kont peyi Larisi. Se pa sèlman peyi oksidan yo non, genyen Kore di Sid, genyen Japon ki pran sanksyon kont peyi Larisi. Lè m pale de peyi oksidan yo, Mwen vle pale de peyi ki fè pati Inyon Ewopeyèn, Etazini, Kanada, e gen lòt peyi toujou mwen sot site la, genyen peyi Japon ki pran gwo sanksyon kont peyi Larisi. 11 mil 160 sanksyon, Larisi chanpyon nan pran sanksyon nan men peyi oksidan yo. Ki peyi ki ka reziste avèk tout sanksyon sa yo? Plis pase 4 mwa nan yon konfli, yon konfli ki genyen plis pase 30 peyi k ap founi peyi Ikrèn anpil gwo èd, èd zam tout kalite, zam ki kapab fè gwo dega. Mesye Vladimir Putin, jan ke m te di w deja, di ke bagay seryez yo pako kòmanse. E genyen Dmitry Peskov ki deklare, Hum, materyèl ke yo itilize nan peyi Ikrèn yo, se yon pati ke yo te neglije. Eske w tande? Gen yon sipòtè Infomagazine ki di konsa se bagay ke Larisi te genyen la depi nan Dezyèm Gè Mondyal. Inyon Sovyetik Te gen anpil materyèl e Inyon Sovyetik tout moun te kapab wè l se kòm si nou te kapab wè Larisi lè w pale de Inyon Sovyetik. Sou kontinan Ewòp la, bagay yo kòmanse konplike, popilasyon kòmanse pran lari, di bagay yo twòp. Nan kapital peyi Polòy nan ki se Varsovi, yon gwoup agrikiltè te pran lari pou yo denonse otorite yo ki pa sispann monte pri angrè a e pwodui ki ap enpòte Vrèman chè, yo pa kapab. Si w pa t konnen, mwen menm mwen la pou m enfòme w, La Risi se pi gwo ekspòtatè angrè nan mond la. E genyen peyi Byelorousi ki se yon lòt grand pwisans nan sa ki gen a wè avèk angrè. Ebyen, otorite polonèz yo pran gwo sanksyon kont peyi La Risi avèk peyi Byelorousi. La Polòy fè pati otan, li fè pati Inyon Ewopeyèn. Se nòmal si Inyon Ewopeyèn ap deside, yo oblije deside ansanb. Sof ke la Ongri ki fè ti rezistans li. Ebyen se rezon sa ki koz, jan ke wè a la, foul moun sa yo pran lari pou yo denonse otorite yo, yo pa kapab ankò, angrè a twò chè, pwodui ke yo enpòte yo twò chè, yo pa kapab. Hum. La Polòy konn pran angrè nan men la Risi avèk Byelorisi, kounye a koz sanksyon yo pa kapab, bagay yo pa bon menm, pou agrikiltè nan peyi Lapolòy. E sa pa t rete la, nan peyi Oland avèk Itali te gen gwo manifestasyon kont lavi chè. Peyi ewopeyen yo kòmanse gen gwo pwoblèm. Pa etone w nan jou k ap vin la yo, se gwo leve kanpe tout kote nan peyi ki fè pati kontinan Ewop la. Deja, Repiblik Tchèk te gen gwo leve kanpe nan semèn ki sot pase yo la. E semèn sa se tou pa Lapolòy, Itali e peyi Oland. Bagay yo pa sispann konplike jan ke anpil moun fè konnen sanksyon yo peze plis lou sou peyi ewopeyen yo ke peyi Larisi. E enpak pou sanksyon sa ta dwe fè sou peyi Larisi nou pa ko wè l paske jouskaprezan Larisi di li fèk kare nan batay e bagay serye yo pa ko kòmanse. Hum mwen m panse Larisi ta plis nan moman la ap mande yon chita pale, ta p redwi sou frap yo nan peyi Ikrèn La Risi frape pi rèd dènye moman sa yo, hum, e pou lame Ikrenyèn nan, bagay yo pa bon ditou. Genyen Clément Joseph ki te poze yon kestyon anba yon piblikasyon ke mwen te fè. Li di eske si Volodymyr Zelensky pa janm negosye ak La Risi, m ta renmen konnen eske solda La Risi yo ap avanse jis yo pran kapital la ki se Kiev, si yo pran kapital la eske yo pap kaptire Volodymyr Zelensky. Ebyen Clément Joseph avèk tout sipòtè Infomagazine 3 pwen zewo yo ki pa sispann pataje videyo m yo kite like yo a kite bèl kòmantè pou ankouraje travay la. Operasyon sa ke Larisi lanse nan rejyon Donbas la pou pran kontwòl tout Donbas, Donbas ki vrèman enpòtan pou peyi Ikrèn, se la, ki gen anpil resous natirèl, anpil richès, ou konn sa ke map pale a. Anpil gwo endistri se la ke yo chita, anpil gwo pò se la ke yo chita, Mariupol son bagay tèt chaje, ki gen yon pò ki responsab 70 pousan enpòtasyon ak ekspòtasyon nan peyi Ikrèn, e izin Azovstal la nan Mariupol se yon izin ki te konn pwodwi anviwon 12 milyon ton de fer e aliminyòm chak ane, ki te vrèman enpòtan pou peyi Ikrèn e pou peyi sou kontinan Ewòp la. Se pi gwo izin metalijik sou kontinan Ewòp la e izin sa li sou kontwòl Larisi. Larisi deja pran kontwòl Lugansk ki nan Donbas, kounye a rete Donetsk. Nan Donetsk, genyen 2 gwo vil sa yo. Aktyèlman la gen anpil ofansif ke sòlda Ris yo ap mennen de lwen sou vil sa yo ki se Kramatorsk avèk Kharkiv. Mwen kapab di si sòlda ris yo pran kontwòl 2 vil sa yo, Donetsk tonbe e Donbas libere. Eske batay la ap kanpe la apre ke Donbas libere? M ap di w non li pap kanpe, pou li kanpe, otorite Ikrenyèn yo oblije aksepte defèt yo, si yo pa aksepte defèt yo, sòlda Ikrenyen yo ap kontinye atake paske yo gen zam nan men yo, yo gen plis pase 30 peyi k ap sipòte yo. E kounye a, meyè fason pou Larisi konsève teritwa ke l deja pran kontwòl yo, se pou l kontinye atake. Se kontinye atake jiskaske otorite Ikrenyèn yo wè yo pa ka fè anyen, ebyen se la ke batay la pral kanpe. Ebyen si otorite Ikrenyèn yo pa aksepte Larisi kontinye ap avanse, se yon batay ki prale pou plizyè mwa e menm plizyè ane menm. E nan avanse lame Ris la, si yo ta rive nan kapital peyi Ikrèn nan ki se Kyèv, Ou mèt kwè m Volodymyr Zelenskyy ap deja kite peyi Ikrèn. Deja plizyè otorite nan peyi oksidan yo te mande pou li kite peyi Ikrèn nan kòmansman konfli a li te di non l ap kanpe l ap akonpanye sòlda li yo e ou te wè sa mesye sa nou kapab di li gen gason nan gason li li pa pè li la tout kote malgre gwo frap sòlda ris yo ap lanse mesye a pa sèlman chita nan kapital la pafwa li rann vizit nan lòt vil yo Kote ke batay la vrèman man gonmen. Li t al nan Kharkiv. Li t al nan plizyè lòt vil toujou. Malerezman nan moman jan bagay la ye a la eske mesye a pran chans pou li fè jan de depa sa yo? Pou m byen reponn ou Clément Joseph ak tout moun ki te bezwen repons sou yon kesyon konsa, yo p ap gentan jwenn Volodymyr Zelensky. Non, mesye a ap gentan kite peyi a. Paske, pran Volodymyr Zelensky, hum, se ap yon bagay ki vrèman grav. La yo pral oblije fè Volodymyr Zelensky siyen. ke li aksepte avèk tout sa ke la Russie mande e la Russie pral egzije plis bagay toujou paske se li ki plase ki pou deside se li ki prezidan premye sitwayen peyi a eske ou byen konprann la bagay yo kapab parèt vrèman konplike la mesye ap gentan jete po li e tout desizyon ki pou pran se mesye a ki pou pran desizyon yo se swa ke Larisi deside ak gwo ponyèt, apre ke li fin pran kontwòl kapital la, li kapab di bon, mwen kontwole Ikrèn jiska nouvèl òd. Mwen pwomèt ou plis detay sou kestyon sa, e m pa vle video a long, m ap salye Chrisnel Normil ki te pataje enfòmasyon sa ke antreprenè fransè a ki se Charles Gave te pataje, w a di m kisa w panse de li. Map salye Loubens Francilus depi Brezil, Anchelo Dafinis, Max Hilaire, Jean Alex Voltaire, Nelson Caejon, Rony Aurelien, Robert Charles, Junior Joseph, Louis Lavo, e tout sipòtè Info Magazine 3 pwen zewo, siw pako tande non pa enkyetew map rive sou ou paske non yo anpil se chak videyo pou mwen pwofite salye kèk moun. Kite like wa si w pako fè sa, banm plizyè pataj anba video sa, yon kòmantè ap vrèman enpòtan pou mwen, verifye silvouplè si w abòne, si w pako abòne fè sa e aktive notifikasyon an sou YouTube, sou Facebook pou pa rate okenn video, que Dieu vous bénisse, a toutalè pou yon lòt video.